Se pa bèl li bèl li gou tou. Bonjou bonswa mes amours kòman nou ye kòman nou ye kòman nou ye m espere nou anfòm vay kizin kèt lakay nou pou yon lòt ti videyo nap di mèsi a chak gen moun ki toujou abòne ki toujou like ki toujou pataje videyo nou yo mèsi anpil mes amours e si ou poko fè sa ale fè sa kounya Ann al nan video a. Mes amours jan nou kapab wè a jodia nou vini avèk yon ti salad pou ou. Ou pa ka dim wap fè dayèt, ou bezwen fkase epi ou pa konn fè salad sa yo. Ebyen vini fò manje ekilibre pou ka kase a. Kisa ke nap bezwen poun fè salad sa mes amours? Nap bezwen leti, nap bezwen brokoli, nap bezwen zonyon rache, nap bezwen yon grenn zaboka ok epi mes amours nap bezwen 2 tomat. Nou kapab fèl avèk Ti tomat la tou mes amours malerezman mwen menm mwen pat genyenn se sak fè mwen fèl avèk tomat salad la mes amours sos sa ke mwen moutre nou an se yon yon dlo vyann ok yon yon dlo vyann ke mwen menm mwen mete vinèg ladann avèk wè vinèg a yon ti sèl paske mwen te wèl manke sèl ou menm ki pa tap fè vyann ou sèlman bezwen fè salad la mes amours ou kapab fè yon ti vinegrèt avèl. Gen moun ki mete ti poud magi nan vinegrèt yo genyen ki sèlman mete vinèg avèk sèl epi ou vide sou li mes amours ou kapab manjel konsa. Nap pran yon gwo bòl nap mete tomat la mes amours apre sa na mete zaboka a mwen menm zaboka m nan vrèman mi m pap twò twò virel twò brasel pou pa twò kraze. Apre sa mes amours mwen mete brokoli an brokoli an mes amours Se pa annik lavel ou lavel a dlo klorox ou byen vinèg nan mes amour fò nou byen lave boukou li avè dlo cho map mete yon lòt video pou nou aprè si video sa gen ase de like avèk view pataj map mete yon lòt salad pou nou pou moutre nou kòman ke nou ka fè yon lòt salad Pa manje san salad mes amours, sitou ou menm ki bezwen manje byen, ki bezwen manje ekilibre, fòk ou manje avèk salad. Yo mèt rele w kabrit ok, gen anpil moun ki ap rele moun kabrit se paske yo pa konn enpòtans salad la genyen ok, ki valè vitamin ke l gen ladan l ki fè l rele moun nan kabrit. La mes amours mwen fin mete tout nèt, m poko fin mete tout mwen mete kèk ok epi mwen kòmanse brase yo m pap twò brase l janm di nou an paske zaboka m nan trè trè mûr la m ajoute zonyon an se pa fòseman pou mete tout engredyan ke m mete yo mes amours ou te ka fè l avèk lòt engredyan ou te ka mete konkonb ou te ka mete lòt engredyan ladan li mwen menm mwen mete sa sèlman se paske se sa kem te vle. Moun ki toujou ap gade video nou yo men ki poko abòne avèk paj la ki poko antre nan team vibe kizin nan kisa wap tann si w renmen resèt nou yo renmen video nou yo renmen ti konsèy nou yo vini vin fè pati de fanmi an nap kontan anpil mes amours nou voye yon Kokenn chenn remèsiman bay tout ansyen abòne nou yo mèsi mes amor san nou pa genyen ray kizin paske nou la nou toujou pataje nou toujou like e nou toujou kite yon ti kòmantè pou nou sa vrèman fè nou kontan e nap di byenveni avèk tout nouvo abòne nou yo Mes amours bienvenue nan team vay kizin janm di nou nou pap regrèt depi nou nan team vay kizin nap aprann yon nouvo pla yon konsèy ap rive sou nou kanmenm. Mes amours salad sa se pou nou manje nan manje midi pa egzanp ou fin pran peti dejene a midi ou manje salad sa avèk kèlkeswa sa ou vle manjel la ou vle manjel konsa ou vle manjel lòt a kèlkeswa fason an baton chokola la mwen fini mes amours. Ok mwen moutre nou salad la. Pou fè salad sa yo mes amours si byen rapid byen fasil depwi ke ou fin lave salad ou leti an ou ba li vinèg ou kitel fon bon ti tan ou byen lavel ou bal yon premye lave epi mes amours dezyèm lave dezyèm dlo a ou mete vinèg ladanl pou bwokoli an mes amours nou pa bezwen ekyete nou depi nou pataje video a depi nou like video a depil gen ase de view Nap jwenn yon salad brokoli e map montre nou kòman ke mwen prepare brokoli mwen. Nou pa bezwen pè pou sa. Nou konnen Vibe Cuisine la pou sa. Mwen espere ke nou te renmen ti video a mes amours. Pa bliye kite yon like, kite yon kòmantè pou nou epi di m eske ou te renmen salad la. Eske ou konn abitye manje salad? Ok, ki salad ke ou konn fè? Nap tann Tout repons sa yo nan kòmantè la. Mes amours, mwen wè anpil nan nou ap pozem anpil kesyon sitou an prive, mwen wè moun yo pa banm yon souf sou messenger. Ebyen mes amours a 20 mil abòne map reponn nou tout, map fè yon prezantasyon jeneral poum di nou ki laj mwen genyen, kijanm rele, ki kotem sòti tout bagay nèt. Se te Vikizit ki te nan kizin nan.